Yeah Bon la ti bout video sa m lage a la menm m vle pale de a popilasyon latibonit espesyalman Ou wè gen yon gè k ap leve la a se gè Jean Denis Savien men gè Jean Denis Savien an li te leve deja li te myèl nan lè nèg yo te pèdi prezidan Odma. Te gen mèt rock, sexy kòm jounalis ki tap mande lapè. Arive vre nèg yo te vin gen lapè. Men poun kontwole sexy menm spesyalman, jounalis yo rele sexy a, m kwè ki nan radyo revolisyon entè senmak. Si m pa twonpe m se nan revolisyon entè l ye. Ok. Misye li menm ki te mande lapè, se menm li menm ankò ki toujou ap pale, ap leve tèt pèp la pou bloke latibonit lan kòmsi pou leve goumen ankò. Men m vin analize yon bagay, kòm si lè misye mande lapè yo, son kòb li jwenn. Nan lè kòb la li menm li kòmanse brase, li kòmanse fonksyone, li leve gè a ankò. Paske misye se misye ki manipile ti mepri, li fè ti mepri fè sa l vle, sa l pito. An tèm, kòm enbesil la li menm, li genlè pa t al lekòl, imoral la. Lè Sexy di l yon bagay, pou li menm se yon byen Sexy ap fè pou li, paske nèg sa yo pa pa pitit. Manzè se yon nèg jounalis, pase m wè nan rèv misye. Dapre li menm, li gen panse al pran otorite kanmenm, chak depite, senatè nan Latibonit la. Ok, eske Jean Denis sèlman ka voye seksi moute? Lè w fas tout baz sa yo, w ale pou senatè, depite, kèlkeswa sa li a, sa vle di l ap frape an fas ou. Baz mwen an poko ase raz di l ap frape an fas ou. Eske baz si mepri Jean Denis sèlman nèg sa yo ka voye w moute? Non monchè. Imedyatman w al pou otorite, n ap met beng 200 Latibonit la koz de w pa ka anyen non nan Latibonit lan. Bon gon gwoup gang w apiye. Mesye, nèg yo pran gè sa yap level, gè sa ajan Denis sa. Wè mwen menm poze. Wè nan lè mwen menm baz kokorat san ras tap frape, m te di sa nan radyo anvan, anvan m tal met pye m atè lakwapeye si m te di m gen pou m bloke lakwapeye sa m te fèl. Wè si Yssavie pat fè lapè, baz mwen anojou, baz mwen, nèg yo patap ka akonpanye bandi lapolis pou al demantle, pou al demantle baz mwen. Paske yo patap kapab. Paske sav yo te fè lapè. E nèg yo te toujou ap preche m lapè. Nèg sav yo te di mesye poze. Imedyatman nan menm ki gran baz sa non fè lapè. Fè lapè pito mesye. Yeah. Hola, ti bout video sa m lage a la menm, m vle pale de a popilasyon latibonit la spesyalman. Wè gen yon gè k ap leve la, Se gè Jean Denis Savien. Men gè Jean Denis Savien an, li te leve deja li te myèl nan lè nèg yo te pèdi Prezidan Odma. Te gen Mèt Rock, Sexy kòm jounalis ki t ap mande lapè. Arive vre nèg yo te vin gen lapè. Men vin kontwole Sexy menm spesyalman. Jounalis yo rele Sexy a, m kwè ki nan radyo Revolitè, Revolisyon Entè Senmak. Si m pa twonpe m, se nan Revolisyon Entè l ye. Ok. Misye li menm ki te mande lapè. Se menm li menm ankò ki toujou ap pale, ap leve tèt pèp la pou bloke Latibonit lan kòmsi pou leve goumen ankò. Men m vin analize yon bagay, kòmsi lè misye mande lapè yo son kòb li jwenn. Nan lè kòb la li menm li kòmanse brase, li kòmanse fonksyone, li leve gè a ankò. Paske misye se misye ki manipile ti mepri, li fè ti mepri fè sa l vle, sa l pito. Antèm, kòm enbesil la li menm, li genlè pa t al lekòl, imoral la. Lè Sexy di l yon.